Bonswa tout moun e byenvini sou chanèl Bladi Enfo Spò lan pou yon lòt videyo. Se dezòmè ofisyèl, Karim Benzema anonse ke li pran retrèt entènasyonal li. Benzema ki te fin deklare fòfè a la dènyè minit pou jwe Mondyal 2022 an avèk la Frans, ebyen finalman yon jou apre final koup du mond lan ke la Frans pa rive ranpòte fas a ekip Ajantin nan, Karim Benzema anonse ke l pran retrèt entènasyonal li. Jou ki 19 desanm 2022 an, jou kote ke Karim Benzema li menm l ap fete 35 kièm anivèsè de nesans li. Karim Benzema gen yon istwa nan ekip de Frans lan ki long anpil. Benzema ta pwal reyentegre gwoup la Frans lan apre 5 an dabsans pou rezon enplikasyon Kabenèf nan koze afè sextape lan. Apre 5 an, Karim Benzema fè gran retou li an ekip de Frans kòm youn nan gran lidè ekip lan. ki ta pral jwe la Ligue des Nations de l'UEFA e la Coupe d'Europe avèk la Frans e a la dènyè minit pou dispite Mondyal 2022 o Kata men malerezman nou konnen Kabenev li menm li ta pral viktim de yon dechiru miskilè nan kwadisèp goch li a kèlke zè premye match la Frans fas a ekip Ostrali an, yon match ke la Frans te bat 4 gòl a 1. Karim Benzema kap fete 19 desanm 2022 an 35 yèm anivèsè de nesans li, KBNF deside fè yon gwo anons nan jou sa sou avni l nan seleksyon fransèz foutbòl lan. Sou rezo sosyal yo, Balon dò 2022 an pran desizyon sa pou l mete fen nan karyè entènasyonal li. Men mesaj e KBNF lan. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui, et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Se deklarasyon sa Benzema li menm li fè pou kapab anonse ke l pran retrèt entènasyonal li. Si n ta fon gade e analize desizyon Karim Benzema pran ki se pran retrèt entènasyonal li depi lè koup du mond 2022 an kòmanse, Nou kapab di gen yon malèz ant Karim Benzema e ekip de Frans lan, e poukwa pa anndan gwoup la menm. Si n kapab pale de revelasyon jounal L'Equipe, yon jounal ki baze l an Frans, depa Karim Benzema ki te deklare fòfè pou koup di mond 2022 an, ebyen sa te soulaje vestyè ekip de Frans lan. Kotidyen Lekip te lanse yon mesaj ki te pati konsa, Atmosfè lan li plis lejè apre depa de Karim Benzema. Se vre ke nou pral jwenn Aurelien Tchouaméni, li menm ki pral demanti enfòmasyon sa pou fè kwè ke ebyen pat gen sa ditou nan vestyè ekip de Frans lan. Se vre ke Karim Benzema pral felisite ekip de Frans lan apre viktwa yo nan ka de final sou ekip anglèz lan, ebyen Karim Benzema li menm li ta pral sòt yon mesaj pou felisite ekip de Frans lan. E aprè, nou ta pral jwenn Karim Benzema ki ta pral felisite ekip an de Frans lan aprè viktwa yo sou ekip an Mawòk lan pou la grand final. Men sa ki pral vrèman kreye polemik lan, se paske selon nouvèl yo, ekip Real de Madrid lan te bay otorizasyon avèk Kabenèf pou li rann ni nan peyi Kata yon fason pou l kapab vreman viv final la nan tribin pou l gade koekipye l yo k ap jwe final, sa ke Paul Pogba li menm li fè jisteman. Ebyen pwal gen polemik ki pwal kreye puiske nou pwal jwenn Benzema li menm ki pwal vreman pa ateri o Kata pou la grand final pou l asiste l, Benzema li menm pa aksepte envitasyon Emmanuel Macron an. Ebyen. Yon ti tan aprè, Benzema li menm li pral poste sou story Instagram ni kote ke l di eben sa pa enterese l. Se vre ke li pa t di de kisa l t ap pale, men nou konnen nan moman an se dosye sa ki t ap pale, Benzema te lanse yon mesaj ki di sa pa enterese l. Anplis pral gen tou e dosye Deschamps, Gen jounal ki menm fè konnen ke Deschamps li menm li pat apresye ditou diskou e Benzema ebyen lè ke te gen seremoni balon dò 2022 an paske Benzema li menm li pat felisite Didier Deschamps. Gen nouvèl ki fè kwè tou ebyen Deschamps li menm ki pat aksepte reponn kesyon lè la Frans te fin kalifye pou final lan fas a ekip Maroc lan Lè jounalis lan te poze l kesyon sou kay Mendima, Amy Deschamps li menm, li te deside pou l pa t reponn e l te di poze l yon lòt kesyon pito. Yo ta fè konnen ke sa yo pa t vrèman fè Karim Mendima plezi. Malerezman K-Bnef li jwe senpleman yon sèl faz final koup du mond, se te mondyal 2014 lan. Aprè ke Benzema te fin fete premyè seleksyon li an mas 2007, Li ta pral patisipe nan premye tounwa majè li avèk Lafrans an 2008, lè sa se te nan Euro a. An 2010, aprè yon premyè sezon nan Real Madrid, Karim Benzema te lèse de kote pa Raymond Domenech pou koup du mond 2010 lan an Afrik du Sud, yon koup du mond nou konnen ki ta pral ranpòte pa ekip Espay lan. Aprè nou konnen ke karyè Benzema ta pral fon stope an ekip de Frans, Akoz de koze e sextape lan, enben depi Oktòb 2015, Kaïm Benzema li menm, li pat jwe pou la Frans. Men, ta pral gen yon retou sipriz de Kaïm Benzema, enben se pandan Euro 2021 an, Deschamps li menm ta pral deside pou li rele Karim Benzema. Kabe 9, li ta pral ranpòte yon sèl tit an seleksyon, se nan Lig dè Nasyon UEFA, kote li menm li ta pral vrèman desizif, nan 2 match e Final Four la se te fas a la Bèljik e Lespay. Malerezman Kabenèf ki te swete jwe yon dènye koup du mond avèk la Frans men malerezman sa bat rive fèt, nou konnen an 2018 la Frans li menm li ta pral ranpòte koup du mond 2018 la, malerezman Kabenèf li menm li pat fè pati de group la men finalman 19 desanm 2022. Karim Benzema li menm li anonse ke li pran retrèt entènasyonal li anndan ekip de Frans lan. Ebyen aprè anons retrèt entènasyonal e Kabe 9 lan, li vrèman enpòtan pou nou pote statistik Karim Benzema an ekip de Frans. Se 97 seleksyon, li make 37 gòl e li ranpòte yon sèl tit avèk ekip e la Frans lan, se yon lig e dè nasyon, ebyen finalman, Ballon d'Or 2022 an li menm li deside pou l kontinye karyè li an klèb e senpleman mesye an li menm li pa deside vrèman pou li pote koulè seleksyon nasyonal li an ki se la Frans e jisteman Karim Benzema ki pwal genyen pou l evolye nan klèb e senpleman. Mèsi avèk tout fanatik ki tap gade video sa nan kòmansman pou rive jis e nan fen an. E pa bliye si w apèn rejwenn nou nap envite w abòne avèk chanèl sa, peze ti klòch notifikasyon an, like, kòmante e abòne yon fason pou kapab sipòte travay la.